Mwen di yon gwo bonjou avèk tout zanmi mwen yo, fanatik mwen yo, kòman nou ye? Mesye dam, kòm a labitid, chak dimanch, avèk zanmi w, sèvitè w, Orestal Michel, nou pral pataje pawòl Bondye a ansanm. Jodi a se dimanch 17 jiyè 2022, sèzyèm dimanch tan òdinè ane C. Tan odinè a ap fè chemen l, l ap mache avèk gran pa. Jodi a, nou gentan nan sèzyèm dimanch tan òdinè ane se. Evanjil sèzyèm dimanch tan òdinè ane se a sòti egzakteman nan Lik, Luc chapitre 10, sot vèsè 38 rive vèsè 42. Pran bousòl la, avèk zanmi w, sèvitè w, Orestal Michel, nou pral pataje Pawòl Bondye a. O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amèn. Ak de kontriksyon, Bondye, mwen mande ou padon pou tout peche mwen fè ou, paske ou se Bondye mwen. Ou se Mèt mwen, ou se Papa mwen. Peche m fè ou lapenn. Mwen merite pinisyon, tanpri fè m gras, fwa sa ankò. Mwen pwomèt ou, m ap fè tout sa m kapab pou m pa rekòmanse ankò. Amèn. Lavyèj Mari, Manman nou, tanpri fè kè ou kontan. Ou menm ki plen lagras, Granmèt la avèk ou. Li beni w pase tout fi manman, e l beni Jezi, pitit ou fè a. Mari, ou sent, ou se manman Bondye, nou menm nou se pechè. Lapriyè pou nou jodi a, aprè nan prèt pou nou mouri. Amèn. Viv Papa a, viv Pitit la, viv Lespri Sen an, depi nan kòmansman an, ni jodi a, ni toulejou, e pou toutan k ap gen tan. Amèn. Frè m ak sè m yo, yon lòt fwa ankò, yon gwo bonjou pou nou.

Kite l blese l pou move san ki nan kè w la koule men l koule lè l fin koule tou wa vin yon moun nouvo Frè sè m yo men bòn nouvèl Jezi Kris selon evanjil Sen Lik Lwanj pou ou Granmèt jan m te anonse l la Sen Lik chapitre 10 vèsè 38 rive vèsè 42. Li kòmanse konsa, Etan yo te nan wout yo, Jezi antre nan yon bouk. Yon madam yo te rele Mat ofri l desann lakay li. Mat sa a te gen yon sè l yo te rele Mari. Sè a te chita bò pye Granmèt la. li t ap koute pawòl ki t ap soti nan bouch Granmèt la. Kanta pou Mat, li te okipe l nan sèvis Granmèt la. Li te fè yon parèt pou l di Granmèt la konsa, Mèt, èske sa pa deranje w pou sè m lan, Mari, Kitem pou kòm nan cuisine nan. Tanpri dil poul banm yon kout men nan sa ke map fè a. Granmèt la menm vire zye gadel li di Mat konsa. Mat, Mat, ou pa bezwen fatige kòw. Wap bat kòw pou yon bagay ki pap itil ou anyen. Yon sèl bagay mwen te kapab di ou, sa Marie chwazi an li pi enpòtan pase tout bagay. E pèsòn pa gen dwa wetel nan menl. Pi bèl pòsyon Marie chwazi.

Avèk pòsyon sa a, nou pral pataje bèl pawòl sa a ansanm. Evanjil la mansyone n ke Jezi t ap vwayaje epi li fè ladesann kay yon sèvitè, yon moun k ap sèvi Bondye. Se nòmal, yon dam ki rele Mat resevwa Jezi lakay li. Kilès pami nou ki pa t ap kontan pou resevwa Granmèt la lakay li. E se te yon jwa, se te yon plezi pou Mari, antanke yon moun k ap sèvi Bondye, ki konn ki moun Jezi ye e ki aksepte resevwa Jezi lakay li. Se yon bèl jès lè w resevwa yon moun lakay ou. Mat ap demontre Jezi e se reyalite lavi an e se sa l dwe ye. Aspitalite ke Mat genyen bò kote l pou Jezi. Mat ale fè prepare manje, netwaye chanm, fè tout bagay pou Jezi. Kesyon n ap poze tèt nou, èske Jezi te bezwen bagay sa yo vre? Wi! Antanke imen, Jezi te bezwen tout sèvis Mat tap fè pou li yo. Èske sèvis Mat tap bay Jezi yo pat enpòtan? Wi, yo tout te enpòtan paske lè yon moun pase bò kote w, ou ka ofri li yon boutèy dlo, ou ka ofri l yon ti manje, ou ka ofri l yon moso rad, ou ka ba l kèlkeswa sa ke ou genyen, yon sòt de solidarite, aspitalite bò lakay pa w pou demontre moun nan apresyasyon ke ou gen pou li, fòk ou sèvi l. E se sa Mak t ap fè, t ap okipe pou l prepare pou Granmèt la. Twouve, Evanjil la esplike nou, Mak sa a te gen yon sèl nan kay la ansanm avèk li kote Jezi te desann nan. Lespri Bondye touche Mari. Lespri Bondye anvayi nan kè Mari, Mari vin chita egzakteman anba bouch Jezi pou l ap koute pawòl k ap sot nan bouch Jezi yo. Lik, chapit 11, vèsè 28 Moun ki koute pawòl Bondye e ki mete l an aplikasyon Mari Vin chita anba bouch Jezi pou l ap koute pawòl Jezi yo. Ki refleksyon pa w ou menm k ap gade videyo sa a jounen jodi an? Evanjil Sèzyèm Dimanch lan fè apèl avèk nou, Aprann koute, aprann tande. E se sa lavyèj Mari tap fè, eskize mwa, se sa Mari tap fè, se pa lavyèj Mari, se sa Mari menm, sè Mat la tap fè, vin chita anba bouch Jezi pou lap koute pawòl Jezi yo. Pandansetan, Mat nan kwizin nan, lap prepare, netwaye chanm pou Jezi, prepare manje, prepare tout bagay pou Jezi. Men Mat! An ti jan nerveuz. Rezon an se ke tout sa lap fè Marie toujou akonpanye l. Marie toujou mete men. E lè Mat remake li pa wè prezans Marie e Marie chita avèk Jezi, Mat deplase vin mande Jezi pèmisyon. Li pa mande Marie pèmisyon. Li mande Jezi pèmsyon, li di, Mèt, èske sa pa deranje ou? M ap fè tout pil travay sa a, e pou sè m nan kite m pou kont kò m. Tanpri, pale avè l, di li konsa pou l ban m yon kout men. Epi Jezi vire zye l, li gade, li di konsa, Men, Mat, sa k pi enpòtan an, Mari chwazi l. Tout sa w ap fè yo, mwen pa di ke yo pa enpòtan, men sa ki pi enpòtan an, Mari chwazi l. Alò, Mari chwazi pou l koute pawòl Bondye. E nou ka remake nan chan ke m t ap chante a, li esplike tout Evanjil la. Pi bèl pòsyon Mari chwazi.

Mari te chwazi Lik chapite 11 vèsè 28. Mari t ap koute pawòl Jezi yo. E Jezi di, Èske n sonje lè Jezi te nan tanp lan avèk gwo Farizyen yo, gwo Sadiseyen yo, gwo pèseptè kontribisyon yo, tap poze yo dè kesyon e manman l avèk papa l tap pwomne chèche l lè yo vin di l menfp manman w apa paw deyò a ap mande pou ou Jezi voye zye l gade li di men moun ki frè m men moun ki sè m men moun ki manman m men moun ki papa m se moun ki koute pawòl Bondye sa enpòtan anpil sa fò anpil. Konbyen fwa ou menm kap koute la jounen jodi a ki pran sanw pou koute pawòl Bondye? E pa pou pran sanw pou tandem, yon nèg pechè tankoum, e pa sa ki pi enpòtan, men pran sanw pou koute evanjil lan chak dimanch, pawòl Bondye. Se pa pawòl pam, se lim lil pou ou. M pataje yon ti kal pawòl avèk ou ladanl, pa gade sou defom, sou aksyonm. Poudya mwen pa se vre wòl pam kap pale pawòl la poum fon ti efò poum chanje men si wap gad sou konpòteman pam tou ou pap janm chanje pran pawòl la tandel analizel fèl chanje laviw Luc 11 vèsè 28 e lè Bondye ap beni w lap beni w nèt. Mari te kwè nan Bondye. Mari te met konfyans li nan Bondye. Mari te admèt pa t gen lòt kote ankò l te kapab jwenn sous lan, se nan Jezi. E l te chita l ap koute pawòl Jezi yo. Anpil dèfwa nou menm nan legliz jounen jodi a, nou pa pran tan n poun koute pawòl Bondye. Mwen dekouvri yon ti dezòd, bon, eskizem sim di ti dezòd, e antanke kretyen katolik parèy mwen, m pa kwè kem pral fache pou sa kem pral di an. M rele sa yon ti dezòd. Nou konnen aktyèlman, e dezòd sa yo pa fèt bò lakay mwen non, eskizem sim di sa, li pa fèt bò lakay mwen, aktyèlman mande pasaj, An Ayiti, nou konnen, m al legliz. Lè m al legliz tou, se pa m al obsève. Paske mwen se yon nèg ki konn litiji trè byen. E m sansib pou sa. M renmen legliz mwen. M toujou ap obsève sa k ap fèt. M ap remake, pandan pasaj mwen Ayiti, nan legliz yo, nan moman prèch, pandan pè a ap preche, se la moun yo soti plis. Yo soti plis, swa yo te gen pipi, yo te gen twalèt, yo te gen yon lòt bagay pou yo t al regle. M wè moun yo soti. Olye pou yo chita, pou y ap koute pawòl Bondye, pou y ap pran mesaj ke prèt la oubyen pastè a oubyen dyak la ap di an, yo pran tan pou yo soti. E pawòl sa yo enpòtan. Dèfwa, ou pa gade sou sa moun nan ap viv lan, ou pa gade sou konpòteman moun nan, men pawòl k ap soti nan bouch li an, Lespri Bondye anvayi l pou l di yo. Men lèl pa obsève yo, l pa fè yo, men pawòl yo bon. E se nou menm pou nou chita pou nap tande pawòl Bondye. Nou anpil dèfwa. M pa di si yon moun gen yon ijans, yon emèjennsi pandan prèch lan pou l pa sòti, men son moman ki enpòtan nap pataje pawòl Bondye. Dayè lè w vin legliz, ou bay Bondye dezè tan, yon inè tan, bay li, pa bay li a mwatye. Lik chapit 11 vèsè 28. Koute pawòl Bondye. Ann non sèlman koute, mete yo ann aplikasyon. E se konsa nou va rive kote n dwe rive a. Frè m ak sè m yo, nou pa gen de Bondye, nou pa gen twa Bondye. Nou gen yon sèl Bondye. Evanjil dimanch kenzyèm dimanch tan òdinè a te gen yon chwa. Sadiseyen yo, Farizyen yo parèt kot Jezi, Mèt, ki sa pou m fè pou m sove? Ki sa m dwe fè pou m erite wayòm syèl la? E nou wè Jezi ki te ba yo repons lan trè senp, Ki sa lalwa a di? Sa lalwa rekòmande? Renmen Bondye, renmen pwochen ou. Jezi di egzakteman, Souren Bondye, renmen pwochen w, w ap sove. Men piske yo konnen ke yo renmen Bondye, men renmen pwochen an pa t osi fasil. Epi l di, Mèt, men se kilès ki pwoche m? E Jezikri te eksplike yo istwa bon Samarityen an ke n te konnen trè byen. Epi Jezikri di, Ale, fè konsa tou. W ap sove. Jodi an, Evanjil sezyèm Dimanch la vini avèk yon chwa. Eske se chwa mari an? Eske se chwa mat lan? Ki chwa ki pi enpòtan? Dapre Evanjil la e dapre Jezikri, chwa mari a, chwa mat la te bon. E li bon, se nòmal. Mat se yon moun ki konn resevwa moun lakay li, se yon aspitalite ke li te fè ki te trè trè trè trè enpòtan. Lè moun vin lakay ou, ofri l yon ti moso manje, ofri l yon ti gout dlo, se nòmal. Fè kay ou pwòp, fè kay ou bèl pou resevwa l, se nòmal. Men Mari te chwazi koute pawòl Bondye. Jezikri te di, Mat, sa Mari chwazi a pi enpòtan, se koute pawòl Bondye. Jounen jodi a, ou menm, ki al legliz tout jounen, ki di k'ap sèvi Bondye, konbyen fwa ou pran yon ti tan pou reflechi pou koute pawòl Bondye? Bondye vle pou nou koute pawòl li, pou nou medite l. Lik, chapit 11, vèsè 28. Se la m ap kanpe avèk nou, frè m ak sè m yo, nou espere n a wè dimanch si Dye ve ki va 24 jiyè pou disetyèm dimanch tan òdinè n a pote yon lòt mesaj pou ou. Nou espere pran evanjil sa pandan tout semèn nan, medite li, medite li, panse avèk li, e na rive dekouvri grandè Bondye, renmen Bondye gen pou nou. M ta renmen nan tout chwa ke nap fè nan lavi an, chwazi Jezikri. Bay Bondye premye plas nan lavi nou epi tout rès bagay yo ap vini kòm garanti. Mwen menm, mwen kwè nan yon sèl Bondye, Papa, Pitit ak Lespri Sen an, mwen kwè nan Bondye. Kwayans mwen, konfyans lavi mwen regle sou pawòl Bondye. Konfyans Mari te regle egzakteman sou pawòl Bondye. O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an, amèn. Bon Dimanch e Bòn Semèn pou tout moun. Pi bèl pòsyon.